Bonjou bonswa zanmi e fidèl kap koute nou sa pa depann de kote wap tande nou kise swa e an ayiti kou nan dyaspora non pam se Gentsley yon jèn ayisyen ki renmen peyi li jodi an la son plezi pou mwen pote anpil enfòmasyon pou nou nan kad kesyon gang an ayiti lapolis pete bal sou nèg 400 mawozo yo anpil anpil sòlda e nèg 400 mawozo grangou pami lèkel genyen ki mouri genyen kal mouri. e nan lòt zòn paske yo konnen bal lan son pwazon l ye. Anpil nèg ap tonbe la a, nèg yo ap tonbe grenn pa grenn e jodi an la a nèg yo kòmanse tonbe e paske lapolis kounye a la avèk sa le peu ke nou genyen k ap fè travay yo byen e yo yo revòlte yo kòmanse pa yo kòmanse pa kapab ankò save ki bandi fenomèn bandi sa an Ayiti fenomèn gang sa an Ayiti ki pran peyi an ki pran peyi an mete peyi an an otaj e jodi an la a e. Gen plizyè k tonbe la e gen anpil ki tonbe la e lapolis pete bal sou nèg yo. Gen youn nan bandi nan baz 400 Mawozo ki te pran bal vandredi dènye kouta 58 ki t al mouri Pera nan tranblay 12 e n ap gade misye nan foto la e mezanmi anpil anpil pati nan kò misye te rive disparèt paske chyen te rive manje plizyè pati nan kò misye bon e sitiyasyon la. li kontinye e piman nan raj an Ayiti paske bandi ap fè lapli e le botan e m kontan ke yon grenn tonbe pou yo va konprann ke pa gen pa gen moun ki etènèl pa gen moun ki etènèl e sou latè so nèg yo sipoze konprann sa yo sipoze konprann sa menm jan w ap detwi lavi jounen jodi an la pa bliye ke demen si Dye ve se tou pa w paske se konsa l ye misye rele Montume alyas Gaspiyay enben misye te rive pran bal e Kotard 58 misye mouri Perard la E bon, e se jan m di n nan la, e la tranblay 12, misye tonbe, misye tonbe, gon sòlda k tonbe la nan baz e 400 Mawozo a yo, nou panse ke misye, nou pa ka mouri tou. E n ap mouri grenn pa grenn, se konsa l ye malerezman mesye, n ap mouri grenn pa grenn, si se mal w ap fè, jan labib la pawòl de Dye di, ki frape par lepe perira par lepe. Se konsa l ye, se konsa l ap toujou ye. Epi nou genyen, nan menm kad nouvèl aktyalite bagay bandi an Ayiti toujou, Izo rive fizye yon solda manno Nèg lanmò sonje w tou E yap pran swen Yaya Jime E nèg yo la E ki te pran E misye te pran anpil anpil bal Youn nan pi gwo bout tonton enfòmasyon toujou E gon gè ki anonse la Mezanmi gon gè ki anonse la Antre Vilaj de Dye e Pilat Li prèske rive la li prèske rive e sou Lopin la mesye Bon na pral tann. Mezanmi se konsa se konsa l t ye an ayiti se yon peyi rigolo se yon peyi e tchupam se yon peyi e mezanmi sa se se tèt chaje ayiti fini mezanmi malerezman se byen malere li pa ta sipoze sa men e se konsa se konsa l ye an ayiti la kounya la yo anonse gè entre vilaj e pilat Se yon sa li ye. E Ayiti tounen yon peyi, yon peyi, bagay ou konn wè nan fim, se, se bagay, se bagay sa k'ap pase nan Ayiti kounye a. Bon, bagay sa yo nou pa bezwen siprann nou ankò paske Ayiti li fini mezanmi malerezman. E se, se byen malere. Nou t'ap toujou renmen pou peyi nou bon men e bandi fin pran peyi a, bandi fin pran peyi a, nou pa rete peyi a ankò. Pami nouvèl aktyalite ke nou pote pou nou Jodi an la, e fidèl ami, chè oditè, oditris kap koute nou la, kap gade video sa, e pa lentèmedyè de yon otorite an Turki, yo arete Samir Handal, yon nan prezime asasen du prezidan de la Repiblik, Jovenel Moise. Yo mete men misye la an Turki, e apre yon kout fil de Jean Claude Tons avèk yon nan otorite la Turki, e Samir Handal la kounye a la mesye, li anba kòd, nou kontan nou swete ke le prezidan.

rive jwenn jistis. An ayiti mezanmi pa gen lavi paske lè map gade la an an al swiv an al swiv imaj sa la imaj sa nap gade la nan kad distribisyon gaz nap gade byen mesye lè polisye kowonpi de la repiblik kap sekirize nan pou yo fè dil gaz la mesye sa pa nòmal sa pa nòmal jis kilè mesye jis kilè nap sispann fè ti pèp sa soufri jis kilè mesye jis kilè bann sanwont nou nou pa gen jèn mesye nou pa gen jèn anfen Bon m pa konn sa pou m di ankò nan kesyon bagay an Ayiti. Ayiti, mezanmi li lè li tan mesye pou nou kòmanse, nou kòmanse pran konsyans mesye non, sa pa nòmal. E ti malere ki bezwen gaz, ti malere ki bezwen e ki gen ti moto l, se la li se ladan l li li defann ti kòb li, se ladan l li peye lekòl pitit li. Kounya la mesye hein pou se dil gaz pou se achte lwa loje al achte gaz nan galon sa pa fèt mesye kilè nou deside fon peyi menm dam konnen kilè nou deside fon peyi paske sa pa nòmal pou ap gade pou moun pral achte gaz nan galon bon sa li ka fèt sa se nòmal pou lòt koz men nan kondisyon sa mesye non sa pa fè sans li pa fè sans li pa fè sans. N a gade byen nan imaj la la, distribisyon gaz, lè yo ap fè dil, yo ap fè mache nwa, sa san dout ansanm avèk gaz lan. Epi, devine kiyès k ap sekirize, se lapolis nasyonal. Waw! Kèl ont! Franchman sèt yn ont. Mezanmi yon bagay ke m te vle pale e nan kesyon bagay gazolin sa a, nan achte gaz nan galon sa a mesye. Se yon bagay m te prevwa, se yon bagay m te toujou konn ap panse, se yon bagay m te konn toujou ap di, m di mesye bagay sa li gen danje ladan l paske e n ap imajine an Ayiti moun yo pa vrèman gen yon bon lojman vre paske moun yo rete nan de zandwa vrèman etwa, vrèman restren. Epi ou tande e ti malere, malerèz pran ti galon yo al achte gaz, yo al achte gaz, y al nan ponp lan osnon m pa konnen kote y ap fè mache nwa ak gaz lan, y al achte l pou yo ka vann li, pou yo ka fè plis kòb ansanm avè l. Mezanmi la a n ap gade la nan videyo a la a sa m te konn ap panse a. Son bagay m te just panse konsa epi li rive. Jan nap gade nan imaj yo la dam sa ki tap fè manje ui li te gen ti gaz li bò kotel li li sere ti gaz li e gazoline paske nou konnen gazoline son bagay ki vreman frajil epi li pete li fè dega sa gazoline nan li metel twò prel epi e dega dega fèt dega fèt mezanmi m te m te prevwa sa son bagay m te konn ap panse men m te prevwal epi men li rive la e m swete ke ti pèp la nou kontinye fè pridans. Nan tout sans se pa sèlman kesyon bagay. M konnen fòk nou defann ti kòb nou sèt men fòk nou pridan nan nan kesyon bagay gaz kijan nap nap nap nap jere kesyon gazolin lakay nou paske gazolin li pa danse gwo nan sa avèk dife non plis li pa danse gwo avèk avèk dlo paske la nou sipoze trè pridan nou sipoze trè pridan la nan imaj la nap gade la. kijan e kijan sa fè dega e ke nou swete ke li pa kontinye fè nou swete ke moun yo kontinye fè pridans paske li ka li ka li ka rive fè plis dega toujou paske gazolin son bagay ki vreman vreman frajil e donk ti pèp ayisyen nan e ann fè pridans avèk kesyon bagay gaz la m konnen vreman vre nan tan sa la anpil moun ap itilize ti gazolin yo la pou y al revann pou yo ka fè mache nwa men nan menm kondisyon sa e m konnen ke nou pa byen loje le pli souvan kote nou fè manje e nou fè manje nan kay e nan chanm nou e nou mete gaz nan la bon mezanmi sitiyasyon li vreman grav e fok nou trè pridan ok ya se konsèy pa m. Non pam se Gentsley nap wè nan yon pwochen video tchawtchaw zanmi konpatriyòt pataje video sa. E sitou zanmi konpatriyòt pa bliye abòne chanèl nou pou youtube ka notifye nou chak fwa nap lage dènye nouvèl tout dènye nouvèl tout enfòmasyon ke nou pote pou nou nan chèn sa konsa wa ede nou grandi merci ciao.